Nasyonal 17, salye laprès an jeneral, nou salye tout polisye yo, tout òganizasyon yo, tout enstans k ap batay pou dwa moun respekte, pou dwa sendikalis yo pa kontinye pyetine, nou salye. Sosyete sivil la, yo menm ki kwè nan pwogrè ak chanjman. Nou salye egalman tout strikti k ap batay, k ap goumen pou kapab genyen yon lòt Ayiti. SPNH 17 salye popilasyon nan tout entegralite l, kominote entènasyonal la ki envesti pandan prè de 26 zan, anndan enstitisyon an pou nou kapab gen yon polis de kalite. Èske nan 17 la salye memwa polisye yo ki tonbe e sitou polisye ki te sakrifye 12 mas la? Yon dat ke nou pap janm bliye. Nou ap voye yon ti mo. Pou fanmi polisye sa yo, pou madanm yo, yon mo ki vrèman spesyal. Pou pitit yo, pou fanmi yo, pou zanmi yo. Pou nou di yo SPNH 17 pap dakò, pap aksepte ke san sa a, san polisye sa yo ki te koule Nan dram sa a, li koule pou granmesi. Yo mèt kwè nan nou, yo mèt kwè nan batay nou. Eske Nadisèt ap raple tout moun ki nan peyi an ke yo konn fè yon pakèt bann batay, ke nou gen yon pakèt bann istwa ke nou menm nou fè an Ayiti? Nan istwa ki pi resan yo, ki pi resant yo, se batay ke nou fè pou ke nou kapab enstore demokrasi an Ayiti. E n ap fè nou konnen ke demokrasi sa a, li charye yon pakèt bann bagay dèyè l, tankou, la libète endividyèl, le dwa dasosyasyon, la libète sendikal, e jan pas. Se son de dwa fondamanto e inalienab ki karakterize la demokrasi. Èske n a di sèt? ap mande kisa ki anpeche ke administrasyon polisyè lan li pa kapab demokratik. Kisa ki fè ke SPNH 17 l ap sibi tout represyon sa yo. E si nou ta fon ti rale, n ap wè ke. Dènyèman la a, gen de bagay ki ap pase anndan SPNH 17 lan, ki ap ke jiskaprezan k ap pase nou la a, ki pwouve aklè ke se represyon ke y ap fè sou nou, ke Wo Eta Majò lan e konsò yo pa gen anyen vrèman ke y ap repwoche nou, se jis yo gen pwoblèm avèk estrikti sendikal la. Yo pa vle aksepte nan fonsyon piblik lan yon strikti sendikal, yo pa vle aksepte nan fonksyon piblik polisyè lan, ki son fonksyon piblik, yo pa vle aksepte genyen strikti sendikal lan, se sak fè ke ou wè yap fè tout sòt de represyon sa yo. Nou gade nou wè demach ke yo t fè pou yo kapab arete ansyen pòt pawòl nou Abelson Godin. kote ke polisye oubyen m kapab di de zòm an inifòm nan yon machin san plak ale lakay li, yo pran l y al avèk li, yo pa pase ankenn kote avèk li ale dirèkteman nan penitansye ansanm avèk li. E dezyèmman, nou wè egalman ke genyen ankò de zòm an inifòm ke yo itilize paske nou pa ka aksepte andedan strikti SPNH 17 la, Ke se de polisye veritableman kap fè aksyon sa yo. Paske nou konnen polisye yo, loske yo te akademi, yo te aprann yo pou yo aji selon sa la lwa li menm li mande. Yo genyen kom bousol la lwa. Gen aksyon ke nou wè kap fèt la, se pa de zaksyon ki kadre avek la lwa, se pa bagay ki chita sou de prensip ki pou konstwi yon sosyete, Se sak fè nap mande eske se efektivman de polisye ki fè jan de bagay sa yo tankou ki rantre nan lakou kay CG nou jan Elder le di yo antre nan lakou a yo sakaje lakou an tout sa yo jwenn yal avek li ikonpri machin SPNH 17 la ke yo kase vit lan yo ouvè pot la yo pranl yo trennenl yal avek li. Bagay sa yo se de seri de bagay ki pa chita sou ankenn prensip, ki pa chita sou lalwa, nou pa ka kwè ke se polisye ki fè yo. Donk nou ap tou pwofite di ak laprès, avèk popilasyon an tou, ke si nou wè machin sa li nan lari, li ap fè yon aksyon oubyen m pa konnen, li yon kote ap fè yon bagay, se pa manb sendika a ki ladan l, se pa manb sendika a ki ap fè l, se lòt moun petèt ki ladan l, paske yo pran machin nan, Jan yo pranl lan m pa konn kijan n te ka rele l, si se vòl kijan n ka rele l, kòm nou gen avoka la ki pral fè dè pwen de dwa, kijan yo rele bagay sa yo, donk nou pa ka, n ap chèche eksplikasyon pou n bay avèk li, nou pa ka jwenn. Bonjou a tout la près, bonjou a mèt Manie Domon, e m ap remèsye nou, m ap remèsye nou seryezman e sensèman paske. M ta renmen jiskaske dènye grenn moun nan kite espas la pou kamera tout journalist rete ouvè. M ap repete l, mwen mande nou sa. Tout kamera sipoze rete ouvè jiskaske dènye moun nan kite espas la paske represyon, entimidasyon ke pouvwa, ke Léon Charles vle fè la, la popilasyon, le mond antye sipoze wè sa.

Parce que j'estime que la bataille qu'ils ont menée c'est une bataille qui va concerner tous les policiers. Mesye bri yo, mesye ki nan blende yo, mesye map di nou yon pawòl, m rankontre avèk yon enspektè polis Abel son gwo nèg nan penitansye li dim Abel son gwo nèg Fèl profite yon pakèt bagay. Se contre coeur lap metel nan prison. Map repete mesye bri yo. Mesye kal arete ki panse k pral vin arete polisye yo. Mesye k panse k pral fè ekzaksyon sou polisye yo. Map di sa mesye. Reflechi mil e yn fwa. Paske batay sa kap fèt la. Menm lè yap manipule w men konnen ke ou benefisye de li paske ti kat ou a gon ogmantasyon gon pase men k fèt ladann. E mwen map dil jamè o gran jamè nou nou nou lèseron pa entimide pa w de blende bri o kontrè m di yo mèsi bon map di sa maten an m di yo mèsi paske vu le kidnapping ki ki ba son plen lè w gen blende lè w gen bri son bagay tèt chaje ya di nous sommes importants ya di w wè blende w wè bri vin ban m backup vin bay mèt Mani backup o kontrè se byen men poukisa poukisa mesye sa w pa al pèmèt ke Moun vilaj de Dye, moun gran ravin yo al chita anndan gran ravin konsa pou al bay pèp la tete. Mwen m ap di l, Mèt Ardel Remy a rejwe sèt ekip, se paske m konnen pa gen anyen ki ka rive la. Okontrè, yo te mande, yo pa t sipoze fè sa. Yo gen inèd tan la, si yo gen inèd tan, dezèd tan, yo gen twòp tan. Yo te sipoze nan trann dan an vin vyole espas lan. vin fè ekzaksyon epi pou lemond antye konprann epi pou mete jout epa pou mete Leon Charles nan sitiyasyon difisil e poukwa pa mete popilasyon an anfas li. Mwen pale avèk apèl son gwo nèg. Nou t al nan prizon an yè, Kado avèk tout SPNH an t al nan prizon an e ou konn tou sa byen gen anpil polisye ki kriye. Gon polisye ki se moun konpè Abelson ki kriye, yon polisye ki kriye paske sa fè l mal. Sè Abelson kriye. Men Abelson dim bay pèp la yon mesaj jounalis yo sitou li banm yon mesaj ba nou map fè foto a nou ka fè foto a Abelson écrit il est entren d'écrire son histoire à la prison civile de Port-au-Prince c'est quelqu'un qui dispose d'une morale assez fort li fò map di m rankontrel li epatem e map di menm mesaj direktè prizon an di direktè prizon an di c'est un type pour qui il a beaucoup de respect

M pa nan epok diktatoryèl pouw map vin nan poum pa ka antre nan espri. Wè sak fèt la a? Léon Charles est en train de montrer, de confirmer la dictature de Jovenel. Depi w rive nan yon sitiyasyon kote libète d'expression menase nan diktati w ye wi. Depi w rive nan yon sitiyasyon kote blende, bri, bra, m pa konnen sa li a, cha blende, cha izo, gen pou wè sa se cha izo te achte a ki devan an la a. Nou nan yon sitiyasyon difisil wi. E nou menm o nivo de la batri davoka ki a su la defans Daverson Gonèt pou n di byen ke se la menm aksyon ke nou n ap entante, menm aksyon n te fè pou prizonye Peti Bwa yo. S on aksyon an abeas corpus piske n konnen tribinal fèmen, piske n konnen aksè a tribinal la difisil e p laprès tan. M ap mande n favè sa a. Pèmèt mwen adrese m konsa avè nou paske nou se zòrèy mwen. Nou pèmèt mwen lanse anpil mesaj e tout mesaj ki bay la silvouplè pran le swen nan edisyon jounal yo veyikile mesaj sa di ke polisye yo an danje SPNH la sitou an danje e an di chak sitwayen nan peyi an danje paske dwa pou lal tribinal pa respekte mwen m pral tribinal la voye se lame kap mandem idantifyem tande byen wi 1 avoka o bawo de pòtoprens ki seran a son lye de travay è kesyone pa lè fòs de lòd oubyen lame dayiti. Se grav. Si nou pa leve kanpe, si n pa mande retire tribinal la la, nou menm jounalis tou, lè y arete moun nou tou n ap kriye wi. Si nou pa mande popilasyon relanmwe pou jistis ka fonksyone, pou nou menm kòm avoka n ka travay, nou pa nan kriye tou wi. Si y arete w moun pou nou la pa gen lage non. M rive nan prizon epi yo sot nan je bon m jwenn m jwenn m jwenn 2 anbilans kap soti anndan prizon an moun kap mouri TB konsa bon lè gon moun konsa la pa gen tribinal pa gen e pa gen jistis epi lap mouri TB anndan prizon an eske sa fò byen map fini poum di ke nous allons faire

pou fè aksyon sa paske tribinal fèmen. Se sèl aksyon ka fè tribinal kounya la. Sèl aksyon sa Habeas Corpus. E mwen menm map dil, pokipe pran presyon, pokipe. Ou anyen pou di m anyen paka rive la, pokipe. Mwen menm map dil, map dil ankò. Tout pèp ayisyen kanpe bò kot SPNH la. Tout pèp ayisyen kanpe bò kot batay avoka sa yo, mèt Arnel Rémy avèk tout lòt avoka ki ap asire defans polisye yo Esperan 17. Tout polisye ki konprann nesesite batay Esperan 17 la, mwen lanse mesaj sa avè nou, reflechi mil e yn fwa, paske Jovenel ne sera pas là pour toujours e SPNH la perdure et il continuera A se battre pou les intérêts des policiers. Mèd, ou poko rive nan komisarya Grandans pou w wè si yon matla yon polisye ap dòmi? Pinèz wi! Ou poko rive kote yon twalèt yon polisye ap twalèt? Santi wi! Ou poko rive la nan komisarya ou pou gen kè plen? Men nan pou SPNH ap batay pou travay sa a, pou Léon Charles pa menm gen kilò pou l ap entimide yo. Nou menm kòm avoka nou di sa. Mwen map redil m son kretyen m kwè ke gon Bondye ki egziste m kwè nan travay nou m kwè nan kapasite nou m kwè nan chak moun ki la e m kwè nan nou tout jounalis je le reitè je reitè pou dir ke Arnel Remy rejwenn batri davoka a e nap fè tout sak nan pouvwa nou pou n pèmèt ke moun sa yo jwenn liberasyon yo nap fè tout sak nan pouvwa nou